Bay video a yon lak siw renmenl e siw nouvo sou chanel lan pa bliye abone e klike sou klòch notifikasyon pou ka jwenn tout lòt video nap pibliye yo nap kòmanse. Etazini se premyè pwisans mondyal, anpil moun di ke genyen anpil libète, anpil freedom ladann. L anpil vizitè renmen ale ladann paske gen anpil dekouvèt. Pa kontre, Etazini se premye peyi ki kondane yon timoun 14 zan sou chèz elektrik. Misye te rele George Stinney. Tout non li se te George Junius Stinney Junior. Li fèt 21 oktòb 1929 a Kawolin di Sid. Li se yon adolesan Afwo-Ameriken. Li te kondane san prèv a la pèn de mò pou meurtre de 2 ti pitit fi blanch an 1944. Selon moun yo, yo di ke se plis jenn jistisyab ke yo te egzekite legalman Ozetazini pandan ventyèm syèk la.

Selon anketè ki te sou afè lan, li di ke Stine te avwe ke li te tiye ti pitit piti a pou li te ka vyole pi gran an. Apre sa, li tiye pi gran an e vyole kadav li. 20 minit apre sa ankò, li te retounen e tante vyole kadav pi gran an anouvo. Men, kò li te fwèt E yo di ke Stiné te admèt tou sa malgre pat janm genyen ankenn bagay ki te pwouve sa. Pwosè a li te fèt 24 avril nan palè d'jistis konte a. Li te kòmanse a midi edmi apre ke yo te fin chwazi jiri an e li te tèmine a 5 è edmi. Apre sèlman 10 minit de liberasyon, manm jiri yo deklare ke Stiné koupab. Jiri a, li te konpoze de moun blan sèlman, ki se te gason. Nan epòk sa a, nwa pa t kapab fè pati de jiri e yo te entèdi yo pou yo te vote. Yo pa t kapab pran yo paske yo te di ke se blan ki ka fè bagay sa. Te gen plis ke mil blan ki te anndan sal odyans lan, men ankenn nwa pa t otorize pou yo te antre. Lalwa Kawolin di Sid jije. tout timoun ki te odela de 14 an antanke adilt. Sti ne te kondane a mò pa lachèz elektrik. Te gen yon pakèt moun ki t ap manifeste, te gen legliz, sendika ki te pwoteste, e yo te mande gouvènè state la nan epòk la ki se te Olin D. Point Johnson pou l te anile egzekisyon an. Li te refize e l te deklare li te di ke. Mwen etidye ka a e m pa wè ankenn rezon pou m entèveni ladan li. Ekzekisyon an te fèt nan yon prizon a Columbia le soir du 16 juin 1944, swa mwen de twa mwa apre krim nan. Stinney t ap mache nan chanm ekzekisyon an avèk yon bib anba men l, se sou li yo t apral mete l chita sou chèz la pou l te ka ba l otè, paske, An rezon de peti tay li, li te difisil pou yo ta mare l sou chèz la. Mask ke yo ta pral mete nan tèt li an, li te fèt pou granmoun. Pandan e yo tap elektokite l, mask la te sot tonbe e tout moun ki te anndan sal la te wè vizaj li e Stiné li menm li te mouri o bou de 8 minit. 70 zan apre egzekisyon sa, apre ke sè Stiné te mande pou yo te ouvri afè lan apre ke te genyen yon istoryen lokal ki te fè de rechèch, ke yo rele Jòj Frison, afè lan te re-egzamine e pwosè a li te ouvri. O kou de pwosè sa, jij Carmen Mullen li deklare ke Stiné ta kapab petèt komèt krim nan, men desizyon an ta pote sou yon kestyon kote ke li pat benefisye yon pwosè ekitab. Jij sa a, li ta pral montre plizyè mali ki te gen nan pwosè a, e l te estime ke ave ke Stinney te fè yo dwe pwobableman te fòse e l donk iresevab. Jij Mullen anile jijman an ki te kondane Josh Stinney a, li te estime ke dwa ti pitit la te bafwe pandan pwosè a e ke li pa t genyen yon defans ekitab. Jij la konkli tou, egzekisyon yon jennonm de 14 an li konstitiye yon pèn kriyèl e inabityèl, e ke avoka li menm pat fè apèl kote ke li menm li te sipoze fè apèl. Ou menm ki fin gade videyo a, fè nou konnen nan kòmantè kisa ou panse de ka Jòj Sine a, e ou menm si nan moman sa a ou te kapab asosye l avèk yon bagay se kisa ke l tap ye. Ekip Hollywood Movie an remèsye w paske w gade videyo a, e nap mande w tou al sou chèn YouTube nou an pou w kapab ankouraje nou. Pou n kapab pote anpil bèl videyo. Nou di w babay e a la pwochèn.